Koman nou ye koman nou ye mwen swete ke nou anfom mwen di tout moun bonjou jodi an m pa vini pou m fè yon video pou m pale de korona viris de pwoteksyon men m just vini pou m fè yon video pou mwen di ke mwen menm pèsonèlman m pa kapab ankò m pa kapab ankò mwen santi mwen endinye mwen santi Mwen fristre, mwen santi mwen enève, mwen santi ke bagay yo ale twò lwen. Li pa nòmal mesye, li pa nòmal pou Matisan ap viv sa l ap viv la a jodi a. Bagay la revòltan, li pa nòmal pou. M pa bezwen konn nan ki klas ke nou ye. M pa bezwen konn kote n soti. M pa bezwen konnen si nou te ret Matisan ou sinon si nou si nou al viv Ozetazini kounye a se Ameriken n ye nou bliye kote nou leve. Bagay la li fristran. Li enèvan. Kote ke nou vote yon pakèt nèg ki pou ba nou sekirite nan yon peyi, nou vote yon pakèt moun ki pou pwoteje nou nan yon peyi, n ap peye yo lajan taks, n ap peye yo lajan dwàn, lajan m pa konnen tout lajan yo pran sou nou, sitou dyaspora a, y ap pran 1 dola 50 sou nou pou yo kapab pwoteje yon peyi, epi pou la a Matisan. A 200 mèt de palè nasyonal pou matisan moun ap mouri, lekòl ap boule, yon kote ki te konn loje pou fè rekritman pou pè nan seminè m panse ke nou tout ka konnen l nan zòn katriyèm avni, nèg yo mete dife ladan yo, moun ap mouri san rete, epi kounye a la yon ekip sanzave, san sal non, bagay la li fristran, li domine moun, moun pa kapab ankò nan peyi sa a. Li nèvan! Pou tande yon premye minis ap ranse pou l di konsa ke li pale ansanm avèk bandi, li pale ansanm avèk chèf gang, o nèg yo, yo kapab fè mea culpa pou mete, pou mete zam atè. Pandansetan, yon pakèt moun ap kite lakay yo, yo kite kay kote yo te konn ap dòmi, yo kite fanmi yo pou al viv devan lakay moun, yo pa kapab ankò, Se mande yap mande yo kite yon zòn paske yon pakèt bann ti vagabon ap kraze yon zòn. Kèlkeswa peyi kote n ye an mesye nou se ayisyen. Gen moun ki pase Matisan deja. Fòk nou di non bagay sa pa kapab ankò. Li pa kapab. Nou pa sipoze aksepte l. Se fout pote plent pou leta paske yo fout dwe n sekirite nan peyi sa. Li pa nòmal. Moun paka viv nan yon peyi konsa ankò. Matisan, Site Solèy moun paka pase. Moun Kafou oblije ret nan kwen kote yo ye, yo paka al nan aktivite yo. Machandiz paka desann lavil. Epi yon gwoup vagabon sou yon pouvwa, y ap ranse. Yap fè makak nan yon peyi e lajan wap depanse wap peye kaka yo, wap peye tete yo pou yo fout okipe yon peyi yo pa fout kapab okipe peyi a. Se fristan, se revoltan. Moun pa ka al lekòl. M pa fout pale de kowona la. La m yon ti jan enève. Tout moun m wè yo n ap eskize mwen. Men se fristan. Moun pa ka viv nan yon sosyete konsa. Nèg ak gwo zam nan men yo y ap tiye moun, y ap rache moun, y ap boule moun, y ap boule kay moun. Epi w ekip nèg la pran lajan peyi a ap gaspiye. Epi nou menm nou fout chita la n ap gade yo. Nou pa di yon ri, chak jou n ap fout peye taks. Y ap fout pale nan mikwo nou, yo nan radyo, tout la sent jounen y ap radote. Ansanm avèk jounalis, èske nou pa fout koupab, èske nou pa fout konplis de sitiyasyon peyi sa a ye la a? Jèn nan yon peyi, ou leve nan yon zòn, ou pa fout ka viv nan zòn nan, paske nèg ap fout regle bagay politik yo, epi enbesil yo yo menm yo fout pran zam yo ap detwi pwòp tèt pa yo ansanm avèk lòt moun. Se fristran, m pa fout bezwen vi w, m, epa vi w m bezwen, Men sa kap fèt la la li revoltan li revoltan mesye nou vin mechan twòp nan peyi sa nou fout bay lajan premye plas nan vi nou nou pa gen kè nou pa imen li pa posib pou nap viv nan yon sitiyasyon konsa bagay la nèvan mesye mesye moun kap viv ozetazini yo moun kap viv nan lòt peyi yo fout pote plent pou gouvènman sa paske l pa fout regle yon mèd pou peyi a. Li pa règle yon merde. Ni prezidan ki pase yo, se zam yo bay jenès la, ni nèg ki nan palman yo, se fout zam yo bay jenès la pou y ap tiye youn lòt, pou y ap detwi youn lòt. Se mechanste bò kote nou mesye. Mwen gen kè. Bagay la revoltan! Mwen wè gen kè se pa paske wap viv ozetazini pou wap di zafè sa kap pase an ayiti an va gadew. Depi ou gen de goun ou ka al viv yon lòt kote ou di zafè sa kap pase an ayiti an va gadew. Men revoltan mesye. Nou pa ka ap viv nan yon sosyete konsa. Fè pa jenès sa mesye. Jenès sa pa fè nou anyen. Li pa mande nou plis ke sa mesye. Li pa mande nou plis ke sa. Menm kouran nou pa bay, li pa mande nou sa. Nou pa ba yo manje, li pa mande nou sa. Men sa li pa mande nou an, nou ba yo l. Nou fout yo zam pou youn ap touye lòt. Pou nenpech yon malere malerèz viv. Yon peyi di konsa, 1 dola ameriken egal a 100 goud. Moun nan pa ka vann yon mache ke moun nan te konn ap defann kòz li. Li pa ka vann nan mache a. Ak ki sa l pral okipe fanmi l? Pandan se tan yon peyi fèmen avèk yon kriz kowonaviris. Ak ki sa? Bagay la te deja di pou li deja. Ak ki sa l pral okipe fanmi l? Mesye gen konsyans. Gen konsyans mesye. Li nèvan. Bagay la revòltan. Serye men. M pa fout kapab ankò men.

Nou pa ka fè jenès la sa mesye, nèg ki kenbe zam nan men yo poukisa nap tiye pwòp nèg ki bò kote nou, manman w te pase mizè avèk manman pa lòt la, yo tou 2 te ka vann nan menm mache, se si nou tout te ka lekòl menm kote yon fwa. Poukisa nou youn ap detwi lòt? Poukisa nou youn ap rache lòt pou n regle enterè pèsonèl pa yon lòt moun? Poukisa nou nan sitiyasyon sa a? Pèp ayisyen n pa mechan konsa franchman. Franchman, franchman, m pa konprann sa k ap pase nou. Li pa nòmal, li pa nòmal. Mesye, fè pa peyi a. Fè pa peyi a, fè pa peyi a. Pa gade sou gouvènman paske nèg sa yo pap regle yon merd pou nou pa gade sou yo men mesye depoze.